li pran nan zatrap, misye wè pa gen pa gen pa gen pa gen pòt de sòti, pa gen wout pa bwa, enben misye deside pou l fè divèsyon. Ann tande yon jèn gason ki pral pale pou l pwoteje Estimé Saint-Just. Tande sa.
E m mande nou sa. Tande wi, tande byen wi. M ap mande e tèt kanal la, dyab savyen an nan tèt kanal la e yo fè kanal la pa vini e m mande w. E tout moun ki te reskonsab kanal la kòmanse al chache kòb ou yo. Tande wi. Ou kòmanse fò fini.
E fò kanal la fini. E fò kanal la fini. E tout moun ki gen kòb nan men yo nan tèt kanal la fò l fini. E dyab la mèt al chache.
Ou kòmanse al chache, al chache yo nèt. Tande wi. Fò ou fin ak kanal la bou.
E sa w mande nan tèt kanal la fò l fèt. Ou mande kay la la, fò tèt, fò kay la fèt. Ou mande l la, fò kay la fèt. Fò w jwenn sa w gen bezwen nan tout kò kay la, nan tout sa w bezwen. Si w bezwen bwè bwason, w bezwen tout kalite bagay, lè w moute la, ou vini pou w pa fè dega. An nou serye mesye, dyab la travay, fò l manje! E m mande nou sa, e nan tèt kanal la, depi ke yo pa fè sa pou yo fè, chache moun kòb nan men yo a, pase m konnen w kapab, ou wè. Kot sa nou kite Dominiken ap grede sou nou an? Dominiken pral grede sou nou si kanal la kraze, e gen kòb ki tonbe pou kanal la fèt. Sa pou yo vin fè yo pa janm fè yo. Fè seremoni tout kote men kote pou yo manyen yo pa manyen e mwen di sa. E ou menm, antanke yon pwofèt, ou te vini sou kanal la deja, ou te bay plizyè pwofesi. Voila.
E se pou pwoteje misye k ap plede manje moun nan Wanament, sitwayen sa k yo rele Estime St-Juste lan, kap peye nèg anpwazone moun fè tout pase nou tout moun wanament ap plede site non misye men moun yo pè malerezman tout moun pè tout moun yo pè moun yo ap rele info Bertho voye mesaj pou ou tèl bagay tèl bagay owi pa kite nimewo m pa bay nimewo m pa bay non m tèl bagay mezanmi fòk gon kote nou rive fò nou pa pè. Èske w konprann? Fò nou pa pè. Si nou tout pè, enben nèg sa ap gen, l ap gen plis pouvwa. Plis li konnen nou, nou pè li. E se plis nèg sa gen pou li fè sa l ap fè yo wi. Èske w konprann? Plis nou, nou pran pòz nou pè misye, se plis e nèg sa, e natirèlman, pral montre ke nou pè l e l ap kanpe pou l fè sa l ap fè yo. E se konsa wi. Se konsa ke bagay yo ye. Vwala. E. Eleksyon prezidansyèl amerikèn, n ap fè yon tounen sou sa, prezidan ameriken ki se Donald Trump, misye pa sispann manyen dosye ki gen pou wè avèk dosye imigran, bay yon ti jan bay tèt chaje, bay yon ti jan bay tèt chaje. Premye deklarasyon Donald Trump gen anpil analiz ki fèt sou li nan yon seri de medya fransè. ke m panse m ap, nou ka swiv, paske mwen menm m swiv yo anpil nan dènye tan yo, m swiv entèvansyon ke misye fè yo, paske ki sa k pase, politik nan mond lan, e sitou nan nivo ke m wè politik Etazini enpòtan, pou yon seri de peyi nan mond lan, men m panse ke nou menm kòm Ayisyen, il fò ke nou gen yon fokis pou nou konprann, e sa petèt pral ba nou yon dimansyon oubyen kapasite pou nou konn ki jan pou nou abòde e dosye Ayiti a lèchèl entènasyonal, e lè nou wè yon anbasadè rantre nan peyi an l ap fè, li vin frebuche nan zafè politik pou nou konnen efektivman ki rezon l genyen, ki dwa l genyen, ki sa k voye l, ki sa yo ba li kòm ajannda, kòm fèy de wout ki koz li kite tach li kòm diplomat ki koz li rantre nan zafè politik. Sa yo mande pou ke n al eseye fè yon ti, pou n al chèche konprann plis sou sa k ap pale a. Ann ale tande premye deklarasyon Donald Trump fè lè l apèn eli kòm prezidan.

ki bay anpil, ki gen anpil tole, anpil pawòl k ap pale sou li nan mond lan. E anpil deba ap fèt, anpil analiz, ansyen prezidan, plizyè ansyen prezidan fransè reyaji, aktyèl prezidan fransè reyaji, men jiska mentnan, aktyèl prezidan Larisi a, ki se Vladimir Poutine poko reyaji. Men kèlke pa, Aktyèl prezidan Chin nan li menm, li santi ke li pral rantre nan yon veritab gè komèsyal, gè komèsyal avèk Lèzetazini Amerik. Paske Trump deja anonse ke li pral monte yon seri de taks sou pwodui kap soti la Chin, sitou pou machin elektwonik yo, sa yo genlè gen de avantaj tèt chaje ladan yo, se de bagay tèt chaje. E de tout fason nap swiv. Pa bò kote pa nou pou Trump ki fèk monte kòm nouvo prezidan des Etazini d'Amerik. Anpil moun di ke fòs miltinasyonal ki la prale. Rezon ki fèl prale se ke li pap gentan vire an fòs mentyen de pè de loni, pou loni ta gen, pou se loni ki ta bay bidjè a, ta bay lajan an. Trump pa pral dekese lajan Etazini d'Amerik bay fòs miltinasyonal nan peyi d'Ayiti.

sou dosye sa. Gen yon lòt enfòmasyon ki ta fè kwè ke prezidan Kenya a ki se William Ruto ta fè yon ti pale nan telefòn avèk prezidan ameriken an tou sou sa ki gen pou wè avèk sa nou rele MMS la, kesyon bagay fòs miltinasyonal lan ki nan peyi Dayiti a. Ruto a menm soumoun anpil. Genlè li panse ke tout sa Biden te ofri li yo Trump pral ba li yo. M ta renmen Trump pa ba w anyen. Visye, vakabon. De vakabon vin avanse ajanda yo nan peyi Dayiti. Konprann? Visye. N ap chèche manje nou, n ap vin detwi pèp tou anmenm jan avè nou. Ay men pou Trump pa fout bay anyen ka bon kote nou ye ok eeh. Mta renmen pou Trump mta renmen pou Trump jere bagay sa ok mta renmen pou Trump pa bay yon goud pou kesyon bagay fòs miltinasyonal tèt anba sa a ki nan peyi a. Vakabon k ap vin ranse sou moun, p ap vin regle anyen, epi nou la nou la n ap vin betize avèk moun. M espere ke done yo chanje. E konba sa l ap kontinye, m kwè ke l dwe kontinye, men sa ki enpòtan, pèp la ta dwe pran yon desizyon reyèl. E nou nan faz pou kin pranl. Se pa Trump kap vin fon bagay pou ou. E to ou ye la, Trump sa, ou pa menm enterese Trump menm. Gade ki avantaj Trump pral tire de ou. Sa nèg sa yo, lòt nèg ki gen gwo enterè nan peyi Dayiti yo, kap rich sou do peyi Dayiti yo, Trump gen dwa pa genyenl kòm avantaj. Men eske nèg sa pap enfliyan pou yo fè de lòt blan nan Washington gen kontwòl Trump pou fè, pou Trump gen menm politik sa avèk Ayiti. De tout fason, Desizyon pa nou, li nan men nou kòm pèp. Nou deside lage e responsablite pa nou sou do lòt moun, enben Trump ap fè 4 an pa l la, menm jan avèk 4 an Biden nan, n ap stil rete nan eta ke n twouve nou an. E se konsa l ap toujou ye. Lè nou rete nou, n ap deresponsablite tèt nou, n ap bay moun responsablite nou, tout bagay nou se. Anbasad, anbasad, anbasad, anbasad, nou pa fon pote boure pou nou mete yon lidè ke nou vle, nou kite, nou fin fè batay nou, kou nou kanpe nan wout, o wi de twa polisye voye gaz sou nou, nou fè bak, epi nou kite blan mete dirijan pa l. Hum! Gwoup polisye k ap fout nou gaz la pa fout yo bwa kale pou n wè. Chak lè n ap fon batay, yon ti gwoup polisye visye, kou nou rive nan faz pou nou, pou nou livre, livre batay lan, yon ti gwoup polisye visye, vwoup! yo pote boure sou nou, sa w tande an, yo ba, yo ba nou gaz lakrimojèn epi nou fè bak. Fè bak epi blan li menm li reyini avèk menm klas politik la menm vòlè yo nan chanm kay sa w tande al mete yo kòm swadizan otorite. Bon m espere ke nou konprann e pa gen tan sa ankò. Nou pa dwe fè sa toujou. Mèsi anpil tout moun. Kenbe la pa lage. Ke Bondye beni nou. Ke Bondye beni Ayiti cheri nou an. Kenbe la, batay lan ap kontinye e l dwe kontinye. Kenbe la. Talè, ann al pran Koni. Ann pran Koni dabò, pase Koni pale aprè minis jistis la.

Nou pwale vè referandòm lan pou 2025. Meni. Pa gen wout pa bwa. 7 fevriye 2026, tranzisyon an ap bout ak eli nan tèt peyi a ki sòti nan bon jan eleksyon, san magouy, san vyolans, san kontestasyon. Se garanti sa a m ba nou jodi a. Men pawòl la. Mèsi.
Enben, jisteman, Gary conille lage nèg yo nan kouri e byen ke ou poko wè anyen kap monte kisak genyen kòm vrè plan pou ta va genyen eleksyon e anndan peyi a men deklarasyon sa yo li pa fè nèg politik yo byen paske sak pase nèg politik yo pa genyen sa nou rele e yo pa gen kandida, yo pa gen moun ki kapab vin kandida ki pou ta ranpòte eleksyon. Pase pèp la konprann yo, apre 3 zan yo fè ap piye, y ap rache, y ap koupe, y ap fè tout kalte bagay, enben pèp la vin wè anba yo, pèp la pa fè yo konfyans. Nan sans sa a, nèg yo jisteman vin wè ke se ke mo tranzisyon la a, renouvle l chak de 3 zan, pou nou fè 5 dizan nou tranzisyon, pou ke peyi an pa janm sot nan sa ke l twouve l la. e ben natirèlman bagay la vin pran lòt dimansyon. E batay la deklanche yè swa pou nèg yo te revoke Garry Conille, Garry Conille fè apèl avèk bòs li, bòs Garry Conille ki se bòs nèg yo tou, li rele nèg yo li di nèg yo gade e sispann si nou pa sispann mwen menm m ap ranplase nou. Mentnan, ann al fè yon tande Stanley Lucas ki te reyaji sou sa semèn ki sot pase a. Stanley Lucas fè yon bèl entèvansyon ke mwen menm m ap envite nou tande Stanley paske misye te gentan di sa k ap pase la. Stanley se yon nèg ki se yon spesyalis an devlopman politik, Misye kapab gade sa k ap pase kòm tansyon politik epi pou l di w men ki sa k pral fèt nan de a twa semèn k ap vin la a nan konpòteman misye yo. Ann al tande Stanley.
E nan ka de kandida sa a yo.
Th Leonida 849. Bon lan moman.
Plase.
Si si moun ki speaker a mouri, se sekretè deta a. E sa konstitisyon lakay yo di. Ok. Ok.
Nan ka. Yo bezwen vòlè nou pandan ke yap. Lesly Voltaire bay. Lesly Voltaire se ansyen chèf de kabinè Aristide. Misye te minis de la diaspora, misye kraze ministè a. Se misye k ekri pou Aristide l'accord de Paris. Sa avèk akò de Paris ke nèg ya al vòlè tout byen leta ki rapòte lajan. Se akò de Paris ki pèmèt yo vòlè Teleco. Sa vle di ke jounen jodi ya tout kòb telefòn te dwe al nan kès leta. Jounen jodi ya nèg yo fè blan ap vòlè kòb pèp la ka pral a letranje. Se a se konsa yo vòlè Teleco, yo vòlè Minotri Dayiti, yo vòlè Siman Dayiti. E nap tande Stanley Lucas.
Se avèk menm akò de Paris sa ke yo vòlè Vare. Donk jounen jodi a, se dè nèg ki vin piye leta, afebli leta, vòlè leta, kraze leta e mete peyi a sou kabann lopital, se yo menm ki ban nou yon koudeta pou vin kreye cpt, yon bagay ki pa nan konstitisyon an, nèg yo bezwen vòlè nou pandan ke yap prepare yon koudeta elektoral. Ok, Men sa w di a la, eske ou. Epi, m pa menm bezwen. E n ap tande.
N ap tande Stanley Lucas, e jisteman ki ap fè entèvansyon sa a, ki petèt te, ke m ap di nou ki ekstrèmeman enpòtan pou nou. Nou dwe tande Stanley, paske sa misye ap di yo se. Pale de kèk lòt manm. Lotrejou a la a, yo kenbe nèg yo. Inite de lit kont la koripsyon fè rapò ki montre kòman nèg yo ap eseye vòlè kòb leta anndan bank nasyonal de kredi wi menn. Waww.
Rapò sa yo tou frèch wi, yo fèk kenbe yo la nan vòlè wi anndan cpt a. Wi.
Yo fèk pran yo. Men sa vle di ke ou di avèk de moun konsekan an Ayiti se mete pye yo atè pou derasine jan de nèg sa yo k anndan peyi a. Absoliman.
Absoliman gen 5 ou 6 ladan yo se dè vòlè rekoni dè nèg ki kraze leta ki kraze peyi ki kreye gang e ki te nan touye moun ki ban nou okipasyon militè ki vin sal souverènte nasyonal peyi a Men se sa yo vle fè la ankò. Malandren ke nou dwe derasinen. Se sa yo vle fè la ankò Lucas kòm pou yo kapab kòm si moutre ke yap pwoteje tèt yo yo vle lòt kò vin rantre anndan peyi a pou yo kapab pwoteje yo pou yo rete anndan sistèm nan se sa yo vle fè la ankò. Non men se pou sa nèg yo bezwen Kenya Fò pa bliye ke Kenya nan konplo a avèk Jamayik e Bahamas. Yo bezwen vin vòlè sa nou gen anba tè a. Mwen di w anba tè a nou gen lò, nou gen gaz natirèl, nou gen petwòl, nou gen tè rar e gen posibilite de lityòm tou ki koute yon pakèt lajan. Donk jounen jodi a konplo a e pa yon konplo piti ke l ye e se pou sa nou menm nou kanpe fèm pou jistis pou prezidan Jovenel Moïse. Ou pa ka gen 3 anplwaye depatman deta ki mete avèk anplwaye FBI ki sèvi a oligak pou fin tiye prezidan lakay nou epi n ap gade sa. An ou panse ke si te gen des Haïtiens k pase Sendomeng yo vin Ozetazini pou touye yon prezidan konsa ameriken yo t ap nan griyen dan avèk nou? Jamè! Nou menm nou pa nan dwe griyen dan a pèsonn. Nou pou la kowoperasyon entènasyonal.
ap. Sa Stanley li kap di la. Menm jan Tousen Louvèti te konn ki jan pou l kowopere men nou pa nan griyen dan a blan kap tiye prezidan lakay nou e ki bezwen vin vòlè tout sa n genyen san nou pa jwenn ladan. Sa vle di ke ou valide yon revolisyon bosal brital an Ayiti?
Bon, nou di yon revolisyon san nou pa mete de karakteristik ladan. Ok, E gon chanjman radikal, sa vle di ke menm jan li te fèt nan peyi Bengladèch, kote lajenès pèp la te leve kanpe, l al netwaye primati, netwaye tout kote, se sa k dwe fèt nan peyi Dayiti. E pa gen lòt opsyon la a. Waww! Waww!
E. Paske lè w pran Kenya pa egzanp, Ok prezidan Kenya a lotrejou, pa gen 2 mwa de sa, misye fè ogmantasyon de 60 pousan pwodui premyè nesesite. Pèp la leve kanpe mande pou voye misye ale. Kisa misye fè? Vye polisye lakay yo, li fè kidnape 223 lidè òganizasyon kominotè ki t ap mande pou yo desann pri yo, misye fè tiye yo. Se kalite de moun sa yo yo voye kòm polisye Kenya, nou te dwe mete yo deyò deja. Epi kòman vle yon vye polisye Kenya ki pa kanpe sou anyen, yap peye l byen chè an ameriken, epi polisye ki sou teren an ki pa nou yo pa vle peye yo. Sa inakseptab. Wi men Luckner, nou wè pwoblèm nan se anndan enstans lapolis la, se nèg yo ki mete pwòp moun pa yo anndan enstans lapolis la. Mentnan Lucas, E si w gen yon mesaj, avan ke nou rantre lan lòt kesyon, si w gen yon mesaj, ki mesaj ke w te kapab voye bay polisye sa yo ki kanpe andan bann kont pèp la pandan ke yo menm yo di yo pa rekonèt nèg sa yo epi polisye sa yo menm yo vle kraze zo pèp lan pou pèp la aksepte ebyen gwoup moun ki kidnape sistèm nan? Ki mesaj w ap voye pou polisye sa yo Lika? Bon, polisye a konnen ke si li pa sipòte revandikasyon popilè yo, l ap viktim pi devan. Listwa resan peyi Dayiti montre sa.
Lapolis se le pèp, le pèp se lapolis, lame se pèp la, pèp la se lame. Donk jounen jodi a, fò ke polisye yo louvri je yo pou gade ke gon ti klan ke oligak ede kreye CPT ki ilegal e enkonstitisyonèl, se yo menm ki reprezante yon menas pou peyi a. Le pli to ke nèg sa yo derasine, e ke ou gen yon gouvèneman solid, sekirite ka retabli nan peyi a rapidman an 6 mwa san pwoblèm. E mwen m te bay plan an deja.
Nou ka retabli sekirite nan peyi a san blan an 6 mwa. Men fò w gen kouraj pou w pran desizyon yo. Nimewo 1, fò w monte yon inite spesyal de 2500 òm. Sa vle di ou antre nan lapolis la ou pran 1500 nè polisye ki konn goumen, ou antre nan lame a ou pran 1000 sòlda ki konn goumen, ou monte yon inite spesyal de 2500 òm. Ou mete yon kòmandan solid nan tèt li, ou rele Salvadò, ou mande Salvadò ba ou 7 teknisyen e menm jan a konpayi ki fèk voye 7 teknisyen an Ayiti pou vin ede fòme lapolis e lame, ou wè kisa nèg CPT yo fè? Yo di w se mèsenè. Se pou la polis a lame pa resevwa fòmasyon ke yo bezwen pou kraze gang yo paske gang yo ap resevwa lòd nan men cpt. Wè nèg yo kouri dou se mèsenè alòske se de zexpè entènasyono kantre ki ret sòti nan yon konpayi ki rele Sunbird pou vin fòme la polis e lame pou montre yo kòman pou goumen kont gang. Pou m kontinye sa m tap di a, lè w fin monte inite spesyal de 2500 zòm sa a, ou pran yon moun, yon gason ou yon fanm ki gen nannan, ou mete li a la fwa Minis de la jistis e minis a i de la defans. Sa vle di lapolis a lame nan men l. Lè w fin fè sa, ou chèche yon moun ki gen konesans, ou mete li minis delege an chaj dè ranseyman. Li menm ou ba l kòb nan men li, se li menm k ap al enfiltre gang yo pou konn konbyen revòlvè gang sa a genyen, konbyen mitrayèt, konbyen motosiklèt, konbyen machin, ki nimewo telefòn ke yo sèvi avèk li, nan ki zòn ke l opere, elatriye. Koulye a, lè w fin gen eleman sa yo nan men ou, ou fè Minis Afè Etranjè a ekri Lakwa Wouj Entènasyonal. Ou di ke ou bezwen yo voye yon misyon dobsèvasyon de twa moun pou ou, lè w pral fè operasyon yo, e pou w ka. Apre sa w mete Miskaden e Komisè Gouvènman de Pòtoprens. Minis Jistis. Ok?
Koulye a, lè w fin fè sa, ou pral kòmanse pa latèt, menm jan Salvadò te fè l. Salvador mare 3 ansyen prezidan ki te nan gang. Bravo! Nan ka pa nou, fò nou mare Mateli, fò nou mare Aristide, fòk nou mare Privè. Privè. Yo tout nan gang. Koulye a, lè w fin mare 3 ansyen prezidan sa a yo, ou pral mare oligak ki nan gang. Fò w mare Reginald Boulos, Dimitri Vorbe, Jean Marie Vorbe a tout lòt oligak ki nan gang yo. Lè w fin mare yo, ou pral mare minis apa ansyen palemantè ki nan gang. Se konsa yo fè l Salvadò. Ansyen palemantè a minis de dwat ki te nan pati arena ki nan gang yo mare yo. Ansyen minis a ansyen palemantè ki te nan gang ki te nan pati de goch FMLN yo mare yo. Koulye a lè w fin mare tèt lidèchip lan, sa vle di tout gwo zotobre ki nan gang yo, sa vle di gang a kravat yo, Ou pral desann atè a pou kraze gang yo grenn pa grenn. An 6 mwa ou ka fè travay la. Men pou fè travay la, non sèlman fò w monte inite spesyal de 2500 zòm sa a, fò w rantre nan bank santral la, ou pran 100 milyon dola ameriken, w al achte 2 elikoptè de konba, gon seri de blende, pa sa nou gen la yo non, gon seri de blende spesyal Se avè yo ke Salvadò sèvi pou kraze gang. Sa vle di lè blende sa ap vini, kèlkeswa zam ke gang nan gen nan men l, li pa ka kanpe devan blende sa a. Nou t ap netwaye peyi a an si mwa pou dyaspora al benyen nan lanmè, benyen nan rivyè, al ka lekòl lakay li. Egzakteman Stanley, jan w di a, men Salvadò te bay, ebyen, gang yo tou, jèn yo ki te gen zam nan, Yon moman pou yo te kapab eksplike e pale. Non, sa a byen si, gon moman, gon, anvan ou kòmanse met zam sou yo, ou di ti gang atè a, ou gen posibilite remèt zam nan, e pou ka gon posibilite viv. Egzakteman. Epi, epi koulye a, si yo di non, yo pa bagay, e sou swa kason ou mete siwo. Egzakteman, se pou nou byen konn pandan w ap fè sa a tou, w ap konstwi yon prizon spesyal nan Plèn de Lab, nan Latibonit. Yon prizon izole, kote nèg yo pa gen aksè a entènèt, a anyen, avèk maksimòm de sekirite. Jounen jodi a, nan prizon ke yo kreye Salvadò, yo gen 47 mil gang ki nan prizon an. Se pa yon prizon jwèt, ou gen dwa monte sou entènèt la, al sou YouTube, chèche Jail in Salvador oubyen Prizon nan Salvadò, w ap wè li byen. Pa gen griyen dan menn. Ou wè jan nèg y ap jere gang yo menn. Tèt bese. Exactement paske la nou vle vreman bay pèp la tout enfòmasyon kote ke Salvador menm te bay yon moman aske jèn ki gen zam yo. Men palan de Salvador ki kraze gang nap konkli pou n di w volonte politik volonte politik depi pa gen volonte politik Pa ka gen stabilite politik. Peryòd. Dakò Stanley? Depi pa gen volonte politik, pap ka gen stabilite politik. E se volonte politik ki pou genyen pou yo kraze gang nan peyi a. Paske leta menm, se yon leta ki anvayi avèk gang. Ok? Se yon leta ki anvayi avèk gang. Leta pouri avèk gang. Ebyen se sa ki koz ou wè nèg yo asasine yon chèf deta ki te gen volonte. Prezidan Jovenel banm al fè nou tande Jomo, mwen menm di nou Jomo a, son bagay grav, si prezidan Jomo te gon ti kal bagay ke l te fè sèlman pou l te sekirize tèt li sèlman. Nou bon nan revolisyon an wi. Guy Philippe se ti rès revolisyon l t ap vin jwenn. Ou wè si prezidan Jovenel. te met yon ti piman nan bagay la pou sekirize tèt li, pou sekirite pèsonèl li? An verite mon Dye monchè, nou te, kawòt la te kwit. Respè nou non.
Kawòt la te kwit monchè. Fò al fè nou tande yon bagay. Prezidan Jovenel ki te nan yon emisyon avèk Louko Desir. E m gen enterè fè n tande l e nou gen enterè tande l tou. Tanpri, ann tande ansanm avè m. Pou nou konprann, prezidan gon kote l rive, li pou kò l. Prezidan deside pale ap apante tout radyo nan kapital Pòtoprens. Prezidan Jovenel a laparèy. Tande sa!
Gèt mesye!
Ayayayy! Nou pèdi yon gason men. Nou pèdi yon nèg men. Nou pèdi yon prezidan. Nou pèdi yon patriyòt. Sa w konprann? Nou pèdi Jovenel.
Ezayi Sezar, Jozye Lekizè, Ti Dòk.
E vwala.
Vwala, nou pèdi prezidan Jovenel. Nan men al tande emisyon sa ansanm avè m. Tande l avèk anpil enterè. Epi n ap konprann. ki kalite volonte misye te genyen. Di ekonomi nou ap byen mache, se di e. Donk jodi an kòm prezidan de la repiblik, le peyi va mal, le peyi nè pa an sante, jodi a kòm prezidan, e ou pral fini manda ou, ki peyi ou te espere kite? Bon kesyon an fò m di li ke se. Se preske son kesyon ke mwen menm poze tèt mwen toutan. Pou m di ke Ayiti ke nou tout reve a, e dayè mwen Ayiti mwen menm pèsonèlman m reve a, son Ayiti kote peyi a limen nèt, kote gen kouran tout kote, kote gen sekirite tout kote, kote manje ka pwodui nan tout plèn ki gen nan peyi a, e kote ekonomi nou ap byen mache, se yi di endis makwoekonomik yo ki o wouj jodi a, se pat sa k tap. Li tap byen. Se rèv pa nou men se pa tout sa ke jan ou wè a nou swete se konsa nap kitel. Men anfen sa ki enpòtan jodi an se rive mete men pou ke moun kap vini apre m nan li ka jwenn kanmenm yon kote yon wout sa vle di yon yon wagon k sou yon ray kote l ka al mennen peyi a a bon pò. Eske de lè ou pran an fonksyon a jodi a eske ou gen yon regrè? Mon chè m ap di li regrè eske m ka di l non. Sa vle di se yon chaj ki lou. Sèl bagay de lè m kòmanse, lè m te nan kanpay m te panse m pral prezidan. E a lè m prezidan jodi a. Se yon mond de diferans a sa ke w te panse w pral jwenn avèk reyalite ke w ap viv jodi a. Men regrè, m ka di ke m pa vle pale de regrè, m vle, m ka pale de konsta petèt ke m fè sou pa egzanp kòman m. M konprann ke politik ta sipoze ye kote tout moun k ap fè politik ta sipoze met tèt ansanm. Sa vle di pou ou ka kritike yon moun, ou ka kritike sa moun nan fè men se pa detwi moun, se pa detwi moun nan dirèkteman. Men wè ki sa moun nan fè pou n pale de li. Regrè ke w pale ankò, m ap pale w de konsta ke m fè. M pa t konprann ke se te osi di ke. Lè yon moun deside fon wout e gen de lòt gwoup ki deside fon lòt wout, m pale de pa egzanp peyi lòk, mwen wè ke ki ak ki vyolans ke gen de gwoup ki kenbe yon direksyon kote mwen menm se pa t direksyon pa m e kote jiska prezan se yon batay li ye pou ale nan lòt direksyon mwen kwè ke m pa konsidere sa kòm regrè men se de konsta ke m fè ki ka fè ke E se de koreksyon ki gen pou pote nan travay difisil ki gen pou fèt nan peyi a. Trè byen. Ok, vu ke la nou gen plizyè pwen pou nou wè maten an ansanm, byen ke m konnen ke ou gen dwa pa gen anpil tan, men n a pral fè maksimòm efò pou nou kapab gade maksimòm de pwen ki gen rapò jisteman donk a reyalite a, a aktyalite a. E vu ke nou nan kesyon politik yo, jodi a èske n ka di ke le prezidan Jovenel Moïse est confortable politiquement? E vu ke Pa genyen manifestasyon a menm rit la ankò. Pa gen de manifestasyon ki reyisi menm jan an fèt an 2019 nan kad peyi lòk. Jodi a sa w ka di ke w konfòtab politikman? Si m ta kapab kanpe kòm yon prezidan pou m ta di nan sitiyasyon sa a m konfòtab, m se yon iresponsab. Dayè se pa janm sa n ap chèche. Nou p ap chèche. Se pa an fèt. lè pa gen manifestasyon nan peyi a epi pou w di tou va byen. Sa k enpòtan jodi an, se ke gon nivo de konpreyansyon ke popilasyon an kòmanse genyen avèk de refòm ki difisil ke n te kòmanse. Nou te gen dwa pa t fini yo. Nou te gen dwa, jan sa fèt toutan, se ke isit an Ayiti depi yon moun reflechi chanjman, y asasine l. Yo kouri dèyè l, yo egzile l, yo anprizone l, yo lapide l. Sa vle di se yon peyi kote anfèt gon, se sa k fè m pale de sistèm nan. Ou gen lè mèt di sistèm, lè gadyen di sistèm, lè eritye di sistèm, lè privilejye di sistèm. Mwen menm si m ta di w pou jodi an pou m ta santi mwen, m pa kwè ke se yon non konfò. Okontrè, se pou sa se moman sa m travay pi di pou m rive.
pale ak maksimòm de moun ke posib pou yo menm tou menm jan mwen wè sa petèt yo poko wè se pale avèk maksimòm de moun ke posib pou wè kouman pou n ta kab fè yo wè ke refòm jan m sot di l la nan sou yon stasyon de radyo sè ke refòm mwen yo yo difisil yo pa ka genyen e konsensis sou yo sa vle di nan mete limyè nan yon peyi pa ka gen konsensis nan sa nan afè amelyore pri ak kalite pwodui petwolye k ap antre nan yon peyi pa ka gen konsensis ladan l. Nan konstwi wout nan yon peyi pa ka gen konsensis. Sa vle di si m jwenn yon kote kote m ka pase pi bon mache, bon mwen menm jodi a kòm prezidan pou volim pwoblèm wout peyi a genyen si m te ka jwenn yon konpayi ki te ka di m l ap vin konstwi tout wout yo pou nou gratis se sa k ta pi bon pou nou. Paske nivo sitiyasyon ekonomik peyi a parapò a sa m wè. ke nou gen nan men nou kòm pwoblèm, sa di se pou m di w kòman sa yo pa gen konsensis sou yo. Se de refòm ki ekstrèmeman difisil, men konsta ke m fè, se sou konn antre konsensis politik ke m ap chèche a, e konsensis nan nivo sa yo, yo lye, men m pa t janm wè l. Donk sa vle di ke tibilans politik yo, yo lye avèk refòm yo? Sure.
Yo, yo se tankou se marasa yo ye. Men jodi an fò m di ke popilasyon an plizoumwen kòmanse. petèt wè oubyen konprann de rezilta ke sèten refòm kòmanse ap bay, paske refòm nan pa bliye se tankou son jaden ke w ap fè, lè w plante a se pa jou sa ou rekòlte, e pafwa tou si solèy pete peze ou ka rive pèdi jaden ke w fè a, sa vle di ou te gen dwa, m te gen dwa antre nan ribrik refòm sa m antre a, epi pouvwa. tonbe. Trèbyen.
Men se son kouraj pou genyen pou di men se la pou ale. Se pou sa nou kenbe paske nou konnen ke se klè se la. Wi men an fèt nan batay pou refòme de lopinyon gen moun ki kwè ke son chas o sòsyè e ke gen de sektè ke w ap kraze o pwofi don lòt. Gen moun ki panse ke ou pa ankouraje donk lantreprenaryal pratikman nan peyi a. Sa pa rive sou ou?
Si pou n ankouraje sa m wè a la a, se li ki antreprenarya. Lè yon nèg ploge yon plòg, se yon enprimant ki pa pran papye, ki pa pran lank, sa vle di ki paperless, ki inkless. Se lajan sèlman l ap pwodui. Enprimant sa a ap enprime yon grenn bagay lajan ki pral nan pòch yon sèl kategori moun. Si se antreprenarya sa a pou m ankouraje, m ap toujou dekouraje l e m ap mande prezidan k ap vin apre m nan kontinye dekouraje l. Paske antreprenarya sa yo, se povrete ke yo bay Antreprenarya sa yo se kouri yo fè ke pèp kouri dèyè dirijan politik. Antreprenarya sa yo pa pèmèt ou bay rezilta paske se de zantreprenarya lè w ankouraje yo ki ranplase leta. E leta nan misyon l, li la pou bay sèvis, ok, li la pou kreye byennèt a majorite a. Se yon byennèt kolektif. Sa vle di si. Jodi an, konsta ke m fè a nan tip dantreprenarya sa n ap pale a la, se sa l pote, se mizè, se soudevlopman, se ensekirite, se grangou, li menm n ap dekouraje l. E n ap dekouraje l jiskaske dènye jou nou gen pou nou fè sou pouvwa. Alò, anfèt, Ayiti ta sanse yon peyi pyeje, oubyen priz an otaj kanmenm kèlkepar. Leta e kaptire frè a. Se pa yon kesyon de mwen menm jodi an se mwen ki se pi gwo temwen k la pou di l pa gen pèsonn ki ka di l pase m paske m anndan l. Leta e kaptire. Li kaptire pou yon kategori de moun ki konprann pafwa pafwa ou pa menm kapab fè diferans ant moun yo e leta a. Sa vle di se yon gwo pwoblèm. Sa vle di ou. Donk se tout yon sistèm, se tout yon machin. Ki ki byen wile ke jodi a m chèche.